Life banm fon ti kanpe la. Banm fon ti kanpe la. Banm mete yon flè la.
Nou wè se mayo al tatou ki sou mwen se sou ke nou konprann. Nou konprann, nou konprann, nou konprann. Nou konprann sa sa vle di mayo al tatou la. Ki sou madam Ruth la nou konprann. May o, ane telefon nou e te gen 2 pousan. Oh, li tou rime. Konekte l cheri.

Gon lòt bagay ki sou kèm ankò wi a wè bondye Ndya Kòman nou ye banm fon ti retire kòmantè yo pou yo pa e distrè mwen e paske jodi a m pral pale ansanm avèk pèp chili pèp santiago de chili e genpil moun kap di kote ou ye la madam Ruth e yo renmen poze m ti kesyon sa a M sou tiktok wi kote m ye la madam ou m apèn rive lakay mwen e mwen sot travay mwen apèn rive lakay mwen aprè sa tout bagay ok mwen pat bay live la yon tit m pa konnen si li ankò ta li yon ti jan ta pou m bay live la yon tit akò m pa konnen non m konnen m pa twò abitye nan live yo.
Li poko janm ka pran kob la Men de kisa ap viv Li poko janm ka pran kob la Nan gyèt gad on peyi mesye Ayiti a on lot bagay mesye Ayiti a on lot bagay Nou gen pwomosyon Nou gen pwomosyon pou kliyan al tatou yo Pataje live la Pataje live la M tande gen moun ki di li ap li ap bagay li ap fè live ooh M pa janm fè live map di pataje live mwen men moun yo konnen pou yo pataje live la silvouplè pataje live la ok silvouplè nan group ou byen avèk yo a lage live la nan group pou mwen di se madame Ruth ki live yes madame Ruth live sou Facebook pataje live la pou mwen tande souple m tande gon pi moun tou ap fè enterese sou oh mwen m pa janm di pataje live m toujou di oh si nou gon zanmi nou ki enterese eee. Fè zanmi an paw de live la Nou ka toujou fè zanmi an wè live la men yo pa diw Cheri pataje live la pou mwen mwen tande Sil souple M pa ka fè entèresant menm jan avèk zòt yo Pataje live la pou mwen tande Tanpri Ok ok Ok ok ok Dja Jodi a nou gen yon fèt ta, nou gen yon fèt ta, nou gen yon vòl ki ap sòti le 26 avril nan lakou Chili. Ou menm ki anvi al Ayiti, se toujou menm pri a, menm pri al te ye a, se avèk 350 mil peso ou ale Ayiti. Mezanmi, m sonje 2020, kopa ap vann biyè sa 815 mil. Kot moun ki t al Ayiti 2020 avèk kopa yo? Moun ki t al Ayiti avèk kopa yo leve men nou.

Nou te la. Nou te gen frè nou, zanmi nou, kouzen nou. Dayè nou toujou gon moun ki di nou. Ayisyen toujou gon moun ki te di l. Toujou gon moun ki te fè tèl bagay. Toujou gon moun ki te di Ayisyen. Di m si m manti. Nou pa t gon moun nan Kopa? Nou pa t gon moun ki te vwayaje avèk Prisa? Enben aktyèlman la, 350 mil peso ou prale. Ayiti le 26 avril pou al wè fanmi w, al wè zanmi w, al pase premye me a avèk yo. Al gen anpil fèt, gen anpil fèt nan pwovens yo e non, yon sèl bò, yon sèl bò. Gon kliyan ki di m konsa sou tiktok, mè ou vle al, ou vle se, ou vle al depoize m anba, ou vle al depote m anba. Lè w ban m yon sèl bò a, kòman m ap fè tounen? O wi w ap tounen, w ap tounen. Depi ou konnen yon moun nan lavi w ki rele Madam Ruth, ou pa ka pa tounen. Èske ou pa rekonèt Madam Ruth? Wi. M konn anba live li sou Facebook. Alò w ap tounen baz. Ou pa ka pa tounen. Bon m toujou di kliyan m yo, menm si pa ta gen, ok, èpòt Ayiti a ta fèmen, m ap pase avè w Sendomeng. M ap vin avè w kanmenm. M ap jwenn yon kote m pase avè w kanmenm. W ap vini. Ou pa ka ret anba. Imajine w. E sa gen yon bagay ki pase. Nou konn ki jan peyi Dayiti ye. Se yon peyi an tèt cho, yon peyi tèt anba. Yon bagay pase ok pa gen èpòt la ankò. M pap vin avè w. Ou panse m pral kite w anba a? Ou panse w pap vini? Gen moun ki pa gen pasyans. Nou konnen sitou moun yo te depòte yo. Moun sa yo se kay moun yo ye. Tankou si s on moun ki t al fè vakans ki pèdi yon vòl. Moun nan se madanm li li ta wè pitit li ta al wè moun nan ap annik tounen ka madanm ni pitit li paske se se men moun ki te depòte yo depi lè yo depòte se kay moun ke yo ye se moun ki ba yo fè la desan maj nou konnen tou gen anpil moun chili isit ki pa janm voye anyen ba moun ayiti an pwovens gen moun nou konnen yo depòte ki pa janm met pye lakay yo an pwovens ki rete lòt kote ki desann kay lòt moun ki te nan avyon avèk yo ki ba yo fè la desann yo pa ka mete pye yo nan pwovens kote yo te sòti yo pat janm fè anyen la yo pat konn voye la. Yo te konn voye wi, yo te konn voye ba yon ti mennaj yo genyen Pòtoprens. Yo te konn voye ba yon ti mennaj yo genyen Akayè. Yo te konn voye ba yon ti mennaj yo genyen Sendomeng. Men nan lakou kote yo sòti a, yo pa konn voye. Entonses moun sa yo, li difisil pou yo rete Ayiti, le pli vit si yo te tounen Chili l t ap pi bon pou yo. Men yon moun ki t al fè vakans, Wap tande sam diw la ta gon pwoblem ayiti lap toujou ret kay madanm li paske li te fè kay li te bati li te mete la el te konn voye nan lakou a li te konn voye alò moun sa se a de bra li te mèt te fè 6 mwa nan peyil li pa gen pwoblem paske li te genyen chili li te konn voye ale men gen moun kote yo soti a la menm ta lèmènte yo paka tounen paske mwen live wi souple mwen live wi mwen live wi nan ti bout kay la. Moun yo kontan, moun yo kontan, moun yo kontan. Nap salye 5 ti konsèy ki la, ki ap gade match, kap gade pou l wè, si Cristiano a fon bagay ane sa, si Cristiano Ronaldo a balon dò, e nou konnen kiyès kap balon dò. Benzema te mèt te fè sa l te konnen e Messi kap balon dò. Mwen m pa rantre nan koze match, m pa rantre nan koze match, men tout moun konnen balon dò nan mond lan nan 2022 a, 2023, 2024, 2025, li pa lòt ke Leonel Messi. Gon moun ki dim poum fon marketing pou li poum dil Thomas shop online yon moun ki bezwen yon bagay e original met tenis original met tenis poul al ayiti mete bèl rad e ki gon stil rad li vle gen yon stil jacket li anvi mete la pou inbyèn nou an tcheke Thomas shop online m kwèl sou tiktok al gwa si mwen pa fè marketing gratis nan live mwen yo m pa fè marketing gratis nap fon kanpe yes pa bliye nou gen yon vol 26 avril ki prale ayiti. Ou menm ki bezwen al wè fanmi ou, al wè madanm ou gen lontan ou pa wè, se yon bèl okazyon. E ou gen dwa pa gen papye isit, si anpliyasyon ou fè anpliyasyon ou ka ale avèk anpliyasyon an. Paske depi anpliyasyon an se isit ou fèl, yo ap dakò ou sòti avèl nan peyi a ou tounen avèl. Paske majorite, yo pa bloke moun ankò non, Bondye pou nou, yo pa bloke moun yo ankò. Lontan yo te konn bloke moun yo nan PDI, kenbe yo fè plizyè jou, sa pa twò fèt ankò. Sa pa twò fèt ankò. Konprann kreyòl mwen an wi. Sa pa twò fèt ankò kote ke y ap bloke moun nan PDI. Non, sa pa twò fèt ankò. Se vle di ke lè yo te konn bloke moun, yo te konn di moun yo, moun yo di m gen anpliyasyon wi, yo di non. Anpliyasyon sa yo te sipoze fè l nan peyi a. Ou te sipoze fèl pandan ke w tap viv nan peyi a e pa pandan w deyò. Oubyen gen moun ki di konsa ke e m poste deja wi, m poste deja wi yo di e ou te sipoze poste nan peyi a. Se pa pandan w deyò pou w te poste, ou te sipoze poste nan peyi a. Men tout moun sa yo map di w la tout isit chili avèk nou la gras avèk Bondye. E si gen 2 moun, 3 moun e ke yo voye tounen, ke yo anbake kòmsi moun ki tap viv isit yo e pat moun ki tap viv ditou non paske m tande bon ekip moun ki patap viv. Ditou chili ki te rantre moun sa yo te voye yo tounen men map pale w de moun ki tap viv isit majorite moun ki tap viv isit yo yo poze yo kesyon defwa yo konn fè yo fè kelke jou nan èpòt la defwa gen la de yo konn pran avoka tou men bondye pou nou tout moun sa yo nan lakou chili ansanm avèk nou yap viv avèk nou se sou yo nap mache kounya o non de letènèl dèzame paske bondye konnen Kote nou sòti, li konnen peyi nou, l konnen ke moun sa yo pa t ap gen yon avni vrèman, pitit moun sa yo pa t ap kapab viv nan peyi kote nou sòti a, paske, e pa paske pa gen lavi non, paske sitiyasyon an pa t ap pèmèt, sitiyasyon an pa t ap pèmèt. Mezanmi nou pa pataje live la non, pataje live la, mezanmi n ap gade yon bèl live konsa, e gen m vin avèk anpil bagay pou nou, m vin anpil bagay, anpil e enfòmasyon pou nou, sitou moun reyinifikasyon familyal yo, nou pa pataje live la. Balè bon nouvèl m gen pou nou la Nou pa pataje live la Moun ki bezwen antre timoun yo Moun ki bezwen antre pitit yo Nou pa pataje live la Ahh enben dim poum koupe l Mwen menm m tande m tande yo di oh yo pa mande oh m pa mande moun lèm live pou pataje live mwen oh moun yo konnen pou pataje live Moun yo rete avè nou M pap pale non, oh yo konnen pou yo pataje live mwen, m pa bezwen al mande yo. Mezanmi souple, pataje live la tande. Mwen sa li di Ok. Jimmy Danger. E nou nou salye Jimmy Danger ki ap gad live la. Jimmy Danger la ki branche. E pou le moman. Ok. E kisa m tap pale? An ap pale de, non, nou pako nan reyinifikasyon familyal, n ap pale de moun ki pral Ayiti 26 ansanm avèk nou yo. Si se sou tè pandan w ap viv la la, ou poste pou rezidans, ou sa ka anpliyasyon an, ou ka al Ayiti w ap tounen avè l san pwoblèm. Mwen gen ma anpil moun ki vwayaje avèk mwen avèk anpliyasyon lè yo prale. Yo tounen san pwoblèm paske yo te isit Chili, yo te fè anpliyasyon nan lakou Chili.

Moun ki ap vini avèk nou 28 yo, moun ki ap vini avèk nou 28 yo, semèn sa yo m resevwa anpil apèl. Ki apèl m resevwa? Madam Ruth, m gen moun ki te gen dezan, twazan anba, yo rantre, yo vini Chili, èske moun sa yo ka tounen ankò? Èske nou ka tounen Chili Madam Ruth? Madam Ruth, kanè m fini 2019, èske m ka tounen? Madam Ruth, kanè m fini 2020, èske m ka tounen? Se kesyon sa yo ke m jwenn anpil anpil kote ke gen de moun nan lakou Chilida ki te gen 3 zan, ki te gen 4 an anba ki tounen. Eske moun sa yo ka tounen vre? Sa, c'est une excellente question. Eske moun sa yo ka tounen vre? Eske moun sa yo nan lakou Chili vre? Eske se laverite y ap bay? Eske se manti? Mwen pale kreyòl. M pa pale lòt lang, mwen pale kreyòl. Mwen espere ke moun ki anba live mwen yo se ayisyen parèy mwen yo, yo pale kreyòl. E m pral pale kreyòl avèk nou. Si nou gentan konprann kreyòl sa m pral pale a, n ap konprann sa m pral di a. Lwa peyi a di depi w gen 1 an deyò peyi a, rezidans ki nan men w lan fini. Men ki sa lwa peyi a di. Men nan lakou chili la nou gen moun. Gen moun ka tè a. M pa konn si nou pale kreyòl. Si nou pale kreyòl, n ap konprann kreyòl. Lwa peyi isit di depi ke ou genyen yon pyès chilyen nan men ou, ou fè un an deyò avè l peyi a, ou pa gen dwa pou mete pye w isit ankò. Amwenske ou ta fè demand yon lòt viza. Mwen pale kreyol. Ate chili gen moun. M pa konnen, kreyol pale kreyol a konprann si yo vle. Dja. Entonces nou nan peyi a nou swiv lwa peyi a nou obseve lwa peyi. Men ate chili nan vol ki rantre yo la gen moun. Ok nou pral pase ansanm avek e pati vol 28 la toujou.

Yo te banm sit la wi m bliye. Ou anrejistre li epi ou solisite klavye w Nika epi yo bon w apèl videyo. Gen moun ki Ayiti ki sipè entelijan ki fè l, moun ki potko gen, moun ki te bliye l. Tankou gen moun nan raje a ki te pèdi telefòn yo. Gen moun nan raje a ki pat konn email yo. Kòmsi ki pat konn kontrasenya e di modpas email la yo pèdi modpas email la yo paka rekipere klavye w Nika. Entonses kisa yo fè? yo solisite li, klavye a, epi yo bay yon video Djamada. Pedro lè ou ba yon video Djamada, fò ou siw ke ou gen bon entènèt pandan ke ou Ayiti a. Bon bon entènèt. Kounya la menm lè ou fin gen bon entènèt pandan ou Ayiti a, epi ou mete ou yon kote tankou se isit ou ye epi ou resevwa moun nan nan telefòn nan nan video Djamada a, epi kounya la menm klavye Unica sa yo ba oul ankò. Men fòk ou gen ti espanyòl ou sou ou, lè fini fòk ou super entèlijan e nou konnen Ayiti pa gen bon entènèt. Ou konprann? E di si w konnen ke se gon yon mòn lè w monte sou l ou jwenn bon entènèt, solisite klave w Nika an liy nan. E kòman sit la ou yo te ban m sit klave w Nika a wi Jezi. Wi, gen kliyan ki di konsa ke lwa a chanje, ou ka fè 2 zan avèk rezidans la. Ou ka fè 2 zan avèk rezidans la. Bon, ke l te 2 zan, ke l te 3 zan, pa bliye mwen di nou menm gen moun atè Chili. Gen moun isit Chili.

Ok Ankò yn fwa e Sa se pou moun ki anvi vin avèk nou nan vòl 28 la. Depi aswè ou ka kòmanse, demenm maten ou ka kòmanse pou w kapab jwenn aksè pou w vini ansanm avèk nou nan vòl 28 la. Pero map di nou sa tou, plas yo limite. Ok Pye kout pran devan, pa bliye 28 nap derape. M pa ka pale nou de vòl 15 lan ankò, m pa ka pale nou de vòl 17 lan ankò, sa yo set up deja, lamentablemente tout bagay gentan ok, tout bagay gentan ale. M pa ka pale nou de vol 17 la, e sak fè nan kwen m pa pale de li. Paske tout fèmen deja. Sa vle di kounya la map pwomote vol 26 la. 26 avril, 26 avril si ou menm ou chili ou anvi al ayiti 350 mil peso baw biyè ayiti a ou menm ki gen urjans, ou menm ki gen yon paran ou pwoch ki mouri ki ta renmen al ba li yon dènye omaj, ou menm e pa sa m swete non non, m pa swete sa a pyès moun paske separasyon twò di. Separasyon son bagay ki di, lè w pèdi yon èt ki chè ki te konn ri avè w, ki te konn bay blag avè w, ki te konn manje menm kote avè w, ki te konn ap gade w nan zye, w ap gade l nan zye, o blan dè zye, lè w sonje ke moun sa w pap janm ka wè l ankò, m pa swete pyès moun gen yon moun yo pèdi, men w konnen depi ke nou te fèt yon jou nan lavi nou, nou prale kanmenm. Depi ke w te fèt, Depi w soti nan vant manman w se ke w gentan gen yon jou ki ki bagay ki la pou pou w ale. Se di nou youn pa vin fè zo pye Bondye. M toujou tande anpil fi an di, m ap manje w, m ap manje w, m ap manje w. Kite mele pou manje m. M t ap toujou mouri wi, m pa t janm etènèl. Nou youn pa etènèl. Swa youn ale avan lòt, oubyen swa youn ale aprè lòt, nou tou lè de prale. M renmen wè lò moun ankò prale, l ale nan antèman, epi l ap gade mwa, l di, podyab! Tankou li menm, li safe. M gon pwòch mwen ki te mouri. Lè m ap sonje tout moun ki te nan antèman l yo, m ap, anpil gentan mouri ladan yo wi. Anpil, tout moun ki te nan antèman ki t ap gade pwòch mwen yo, ki t ap di, Poodja, pifò gentan mouri. Yo di nou tout prale. Dja, an nou kanpe sou sa, m pa swete sa a pyès moun, men si w gon moun ou anvi al bay yon dènye omaj, ou anvi al di kèt sa w te fè, entèl te fè pou mwen, m pa ka pa la, m pa ka pa wè entèl yon dènye fwa, se meyè okazyon pou w pran yon tikè 26. Mars. Si w gen yon moun ki ap marye, yon ti sè, yon gran frè ou bezwen al bay lamen fòt, ou bezwen al kanpe ansanm avèk li. Si w gen yon maryaj ou pral batize tou, yon timoun ou vanvi wè madanm ou, ou gen nenpòt 5 an isi a, ou gen 7 an isi a, se kounye a rezidans lan resi tonbe, se meyè moman pou w al wè fanm ou paske m pa kwè w ap jwenn tike a avèk pri sa ankò. M pa kwè sa. Wi cheri m pral nan chanm sa mwen, w ap gade l, w ap gade l, ou te nan chanm nan w ap wè l, w ap gade l, li parèt nan chanm nan w ap wè l. E. Wi janm di nou an ok se konsa se meyè moman meyè mwayen pou kapab e bay e yon moun yon dènye omaj pou fè yon moun onè ke wap vini map vini nan maryaj li yap mandem vòl jwen anpil anpil yon moun ki vle vwayaje an jwen kouri vin pran tikèw yo mande me jwen jiyè Yon moun ki vle vwayaje, sou paj sa w ap wè tout dat ke nou genyen yo. E nou gen plizyè lòt dat ankò ki eskonde, e di ki kache. Gen plizyè lòt dat ki kache. Dat sa yo, e, yo kache. Pero si w mande nou yo, w ap jwenn yo. Paske se son de vòl ekstra. Se di se vòl ekstra yo ye. Sa nou voye ba ou yo se vòl ke nou genyen menm ke nou nou gen de ti vòl ekstra ki kache tankou jwen gen vòl ekstra ki kache me gen vòl ekstra ki kache si dat ou wè sou paj nou an pa renmen dat sa yo mande nou lòt dat nou genyen plizyè ok e si kòman m te ka di sa si w wè dat la ou di bon m pa vle ale nan kòmansman mwa m ale nan mi mwa m vle ale nan fen mwa tcheke nou se sur ke nou genyen dat nou gen de dat ki favorab avèk ou menm ok kouri paske moun ki vle al an jwen yo Ti kè joel se vide yap vide se vide mwen menm mpa kache diw sa hier gon mesye k vin achte kounya mwen mdi yo nale fè vit paske mpral voye li sale bay sa yo banm mete nan li di non an juin wi mprale imajine nou imajine nou an juin alò kouri Paske gen moun ki Joeurly vrèman vrèman konvwate, anpil moun anvi al pase vakans paske se la pitit yo ap gen vakans, se lè sa timoun yo ap lib, yo anvi al wè fanmi yo an jan, alò kouri vin pran tikè jwe nou paske nap plen mwad Juin an tou. Nap plen Me, Me a bon anfen, anfen nou pap pale twòp. Alò kounya la nap pwomote e ale 26 la tounen 28 soti Ayiti, ou menm ki depòte, ou menm ki Ayiti vin pran tikè. Otra cosa! Moun reunification familiale yo anba live la yo ap tann mwen pou yo konnen kisa map di a e sa gen an mars je kwa an mars kòmansman mwad mars je kwa gen yon lwa ke yo te vote sou koze reunification familiale la e pou ti moun kapab rantre vin jwenn fanmi yo se sak fè nap wè kounye a la yo delivre de viza ki yon ti jan pi rapid pa rapò avèk lontan. Paske lontan te konn pran, nou pap di se nouvo gouvènman sa non, paske depi sou Pineda je kwa ke yo te vote lwa nan fen ane Pineda, pandan li ap prale a, yo te vote lwa sa kote ke timoun ap plis gen fasilite pou yo rantre vin jwenn manman yo, vin jwenn papa yo. E se pa sèlman pou Ayisyen, se pou Dominiken tou, paske aktyèlman la, Dominiken yo mande m tike anpil anpil pou pitit yo kapab rantre vin jwenn yo. Ok e wap jwenn se pou tout nasyon nèt de paske ti moun nan li gen yon dwa anplis sak fè nap wè lè ti moun yo vini kounya la ke se ilegal ke se legal yo yo pokire rut pwovizwò la pi rapid al ti lè yo gen rut pwovizwò yo san ke yo pap travay paske lontan pou te gen rut pwovizwò te mande yon pil bagay pandan ke ti moun nan kounya la son fason ke yo bayo rut la yon fason pou yo kapab

33 42 14 Nimewo telefòn sa a, lè yon moun ekri sou li pou se reyinifikasyon familyal la, lan li di m, ee, Madam Ruth, mwen ekri w pou reyinifikasyon familyal. Dèfwa l konn jwenn repons, dèfwa l pa jwenn repons. Pero moun sa yo aprè, mwen chèche yo sou WhatsApp la, mwen gwoupe yo yon kote, mwen fè yon gwoup. E mwen menm m pa, pou le moman m pa mete yo nan gwoup la non, paske lè w mete Ayisyen nan gwoup, se katastwòf. Se. Anfen, m tèlman fè move eksperyans ansanm avèk Ayisyen nan gwoup, tout sa k ap pase nan gwoup la, deyò konnen l. Deyò konnen l, e kòmsi lè ou fon gwoup ansanm avèk Ayisyen, w ap regle yon bagay ansanm avèk Ayisyen, e kòmsi m te fon live sou Facebook. E kòmsi se yon live m te fè sou Facebook m ap pale. Oubyen m te fon live o gran piblik epi m ap pale. Se vle di ke Ayisyen pa respekte anyen. Se vle di ke mwen menm mwen gwoupe yo nan fason pa mwen epi m pre yo de gwoup de 10. Se di m travay ansanm avèk yo. Travay la se pa mwen menm ki fè l dirèkteman. M pa fè postilasyon an. Papye yo, m gen dwa pataje yo avèk yon kliyan, men se pa mwen menm. Lè yo fin pataje papye avè w, yo voye w al chèche dokiman yo. Lè w fin al chèche dokiman yo, ou vini ansanm avèk yo epi yo fè solisitid la pou ou. Se pa mwen menm ki fè l. Paske mwen pa, mwen pa. Mwen te kapab fèl wi, men moun ki fèl la se pwofesyonèl li ye nan sa, li konn kijan poul fè li pou yo rele w al ktilo pou yo kapab pou bay tout papye de ou na vès pou bagay ou kapab mache. Entonces kisa m fè? Moun yo lè yo fin pote papye yo vini. Ansuit yo, talè yo telefòn mwen dichaj, yo pote, talè wi, ok ok, avan se talè m pral lage nou paske m pap ka fon pil tan avèk telefòn nan, kenbe nan menm paske li dichaj. Yo pote, yo voye bagay yo ale, epi yo, lè yo rele moun nan, yo mande moun nan yon tikè, moun nan mande m tikè a, m voye tikè a ale, epi moun nan pran viza a. E m pa touche, m pa touche e solisitid sa. Men se pa mwen menm ki fèl moun ki fèl lal touchel se pa mwen menm ki fèl moun ki fèl la touchel mpa touchel kotem touche se lè ou pran tikè a sèlman kotem touche inikman se lè ou pran tikè a sèlman plizyè moun relem plizyè moun vrèman enterese paske nou konn kijan bagay la ye anba majorite moun ap soufri avèk timoun yo e. Plizyè moun pral fè solisitid la paske ou konnen papye yo tou fòk yo chèche yo anpil moun epapiye fòk yo reyini papye yo gwoupe papye yo pou yo fè solisitid la men gen anpil ou konnen ayiti ayiti pa bon gen anpil moun pou li li fasil konsa tou gen anpil moun pou yo moun sitou moun ki pap viv e ki pa gen fanmi kòti timoun yo pap viv pòtoprens se yon ti jan pi difisil pou yo pou sa ka papye a. Ok alò e pa bliye nou fini sou reyinifikasyon familyal la si w vle swiv reyinifikasyon familyal la ou vle swiv plis enfòmasyon swiv mwen sou tiktok nou konnen se Ruthilight Ruthi r u t h y l i g h t nou konn kijan light ekri Ruthilight se vle di ke anpil moun swiv mwen madam Ruth depi w ekri madam Ruth m gen yon facebook madam Ruth m gen yon tiktok madam Ruth tou madam Ruth oubyen Ruthilight. Dja, Entonces si w vle plis swiv plis sou reyinifikasyon familyal la, swiv mwen sou tiktok wap kapab konnen plis sou reyinifikasyon familyal la. Aswè a nou vini pou vol 26 la. Ou menm ki anvi al sendomeng tou, paske gen kliyan ki di yo pap pase ayiti, yo pè ayiti, yo pè bagay. Ou menm ki anvi al sendomeng, ekri madam Ruth sou 9 20 33 42 14. Lè w ekri m, di m Ola, kòman w ye Madam Ruth mwen vle vwayaje Sendomeng nan tèl mwa. Ki dat ou prale? Ki dat w ap tounen? Tou mete dat ou prale a, dat w ap tounen an. Dèfwa nou konn mete dat ou prale a, yo pa mete dat w ap tounen, yo di w a yon mwa lè m vle. Mete dat ou prale a, dat w ap tounen mwen menm m ap wè ki dat ki pi ekonomik, ki dat ki favorab a ou menm mwen m ap di w men kisa m jwenn. Pero ban m yon dat pou m kapab jwenn yon ide pou m travay. Banm yon dat poum kapab jwenn yon ide poum kapab travay. Ou menm ki vle al sendomeng. Kliyan meksik mwen yo Nou kapab gen anpil moun ki inyore sa gen anpil moun ki pral meksik kounya gen anpil moun ki pral meksik kounya paske mpa mpa ankouraje pyès moun al meksik non men mtoujou di mwen kap ankouraje moun kal meksik m ankouraje yo mpa ankouraje yo prale kanmenm Paske chak moun genyen vi pa yo m di nou sa. Nou pa ka vle moun yo se vi pa nou pou yo viv. Moun yo viv vi yo vle. Paske lè yo kouche, lè yo kouche yo malad oubyen lè yo kouche nan e ti bwat katon yo prale a, se yo k prale pou kont yo, yo pa prale avèk ou menm. Alò pa di moun nan kijan pou l viv vi l. Ou ka bay moun nan yon konsèy oubyen si w kapab la pou moun nan aprè sa w la pou moun nan. Pa bay di moun nan kijan pou l viv. Moun ki prale Meksik yo, pa bliye. Nou bezwen tikè? Ekri Madam Ruth 920 33 42 14 Wap dim, Men ki dat m prale Meksik men ki dat map tounen sot Meksik Moun ki ap pase pa Arica ki ap fè gwoup, nou kapab inyore sa Paske mwen menm si m pat konn vann yo, si m pat wè moun ale m pa tap vin vin pale la. Sim pat wè moun ale m pa tap vin pale la paske menm ayisyen nou toujou konnen ayisyen toujou ap vwayaje meksik ayisyen toujou ap fè wout la timidman pa menm jan ankò paske m konnen nou nou renmen pale voye monte sa nou pa konnen ayisyen toujou ap fè wout la mwen menm m gen menm prèv la map bò tikè m vann pou semèn nan pou meksik. Moun toujou al Mexique. Ba ticket non paquetes paske yo pran hotel yo pran ticket. Depi moun nan pran hotel li pran ticket li rele package. Ou menm ou gen dwa chwazi pa ale ok. Ou gen dwa te ale tou fè move eksperyans ok. Konsa tou m gen moun ki ale ki fè move eksperyans ki mande ale anko. Paske gen moun ki konn kot desten l ye. Tankou ti bagay wap voye monte. E si e voye moun tounen. Ti bagay wap voye monte a. Li pa rive sou moun nan paske gen moun ki konn kote yo mete e pwojè yo, kote yo mete tèt yo. E kote yo mete tèt yo a gen dwa se ladan l y ap rive. Ou wè si w rete yon kote a kontre kè, ou p ap pwogrese. Ou ap rete yon kote ak tout kè. Mwen menm ki ret Chili, m ret Chili ak tout kè m. M ret Chili ak tout kè m, ak tout nanm mwen, ak tout anndan m. M renmen peyi blan wi m pral vizite yo m gen ti m gen fanmi m mal wè m gen fanmi m gen lontan m pa wè m gen fanmi m manvi wè m gen fanmi m anvi bo m gen fanmi m manvi dòmi pou se sou lestomak yo sou se sou vant yo tèt mwen ye pou m ap dòmi paske m renmen yo anpil m sonje yo m te konn viv avèk yo nou konnen amerika manje anpil moun pou moun. Nou konnen gen anpil moun ki te zanmi nou, gen anpil moun ke nou te renmen anpil anpil, America manje l pou nou, nou pa janm wè moun sa yo ankò. Alò menm mwen gen anpil moun ke mwen renmen ki America. M t ap kontan al wè yo, m t ap kontan gade anfen, m t ap kontan se yon bèl peyi li ye, tout moun t ap renmen wè li, tout moun t ap renmen vizite, tout moun t ap renmen wè li. Aprè sa, tounen kote k fè w plezi. America se lè w gen manman w, lè w gen papa w, lè w gen frè w, lè w gen sè w, se la w fè w plezi. Ou gen dwa wè la, chili pa janm rantre nan tèt ou, pa rantre nan may ou. Èske w konprann sa m di w la? Wi ou lè w ap viv men w pa santi w konsa, ou t ap santi si w ap viv kot fanmi w l t ap pi bon pou w. Alò sa a gen bagay ou pa ka retire l. De una vez kòm si ou pa ka retire l nan lespri moun nan. Toujou gen moun ki ale timidman. Mwen di nou, n ap kotize biyè a. Hola madame Ruth, m bezwen ale Mexique oubyen m bezwen al tèl kote nan Mexique la, spesifye kote nou prale a. Men ki dat m prale, men ki dat map tounen. M vle ale retou, oubyen m vle vòl la pou 10 jou, m vle vòl la pou 8 jou, m vle vòl la pou 15 jou. Pero banm yon dat, banm pou se pa mwen menm ki imajine, paske vòl la pa pou mwen m pa ka imajine. Ayisyen toujou mete m nan imajinasyon. E m vle ale Mexique la wi nan jou yo la, men wi nan mwa ankò, konbyen wè biyè a? Non. Ban mwen yon dat, ban m yon bagay pou mwen menm pou m kapab konnen ki jan pou m sèvi, paske sistèm yo pa kite m rantre ladan yo san dat. O tra konsa m ap tou di sa nan live la sou lèzond. Moun k ap achte tikè yo. Anpil lign avyon fè e kon bay sa rele fè fayit. nan lè kowonaviris la te fèmen avèk yo a. Anpil liy avyon fè fayit, yo rete, yo kenbe, yo gen aksyonè, yo kenbe, yo kanpe. Men yo pa gen anndan. Aktyèlman la, tout lòt nasyon ki te abitye vwayaje yo, dènyèman yon perivyèn t ap di m sa, yo, lòt nasyon yo konprann, men Ayisyen pa janm konprann. Majorite tikè w ap achte kounye a yo pa gen chanjman. Yo pa gen chanjman. E di menm si w ta peye lajan pou chanje yo, yo pa gen kanbyo, yo pa gen kanb. E pa menm jan avèk ti kò w ta achte 1 an de sla a. E pa menm jan ak ti kò w ta achte 2 zan de sla paske aktyèlman la, liy avyon ap fè w peye tout kòb yo te pèdi yo. Ou gon ti kè w pèdi vòl la pou yon papye, pou yon bagay kèlkonk, yo pa aksepte chanje l. Si yo pa aksepte chanje l, si liy avyon an kestyon pa aksepte chanje l, madam ou t p ap ka chanje l pou ou. M pap ka chanje li.
M pa gen mwayen, m pa gen fòs pou m chanje l. Alò m vle nou konprann, m vle nou konprann, mwen pa gen aksè pou m chanje yon tikè ke liy avyon an pa ban m aksè pou m chanje. Ayisyen an te gen 3 zan l te vwayaje avèk yon avyon, li toujou vle ke se menm politik la pou avyon an kenbe. Non! Politik yo chanje. Politik liy avyon yo chanje mezanmi. Monte nan paj yo tou manyè li. Egzanp Abianca kounye a la, li gon li gen men kijan li mete li mete tikè yo sou size. Gon tikè ki small li pa gen chanjman, gon tikè ki extra small li pa gen chanjman, tikè medium gen chanjman, large gen san, extra large gen chanjman. Men small la depi moun nan achte yon tikè se small li ye, li pa gen kanbyo. Pandan ke ayisyen an di w, o m gen yon zanmi m ki sot achte youn avèyè la yo gen kanbyo, o tikè janm pa gen kanbyo. Nou toujou konnen, rele nan liy avyon an menm jan avèk tout peruvyen, tout chilyen, pran nimewo telefòn nan rele, bay kòd tikè a, di mezanmi m gen tikè sa eske m ka chanje l? W ap sispann akize moun. Paske nou an 2022, se lè mezanmi pou nou pran bagay yo jan yo ye a. Gen teknoloji, gen telefòn, a byen ka menm gen yon chat sou WhatsApp, sou yon chat sou Messenger, rantre, chèche kòman w ka kontakte yo, chat avè yo, ba yo kòd ti kò w la. Sispann! Ayisyen toujou ret menm jan an 10 ans Google di sa wi se sèl nou menm mantalman ki pa ki pa ki pa ki pa ka ouvè kòmsi ki pa ki pa evolye Nou an 2022 Ajans lan ok wal nan ajans lan yo ta di w pa gen kanbyo ok mwen menm banm tcheke wè liy avyon an Mwen menm m ta al nan yon ajans m achte yon tikè ajans lan di gade pa gen kanbyo nan tikè sa non kisa m fè

Mespere nou konprann bon Eba mayo travay mwen se Se mayo travay mwen men se mayo Lakay mwen kote m pou tal tato Nou ka konprann E wi Mespere ke nou konprann Men nou konnen madam Ruth patap moute sou nèt la avèk yon mayo ki gen tach sou li non Se yon bagay ki enposib Enposib enposib enposib Enposib Dia ok Nou an 2022 Alò ayisyen an nou rete an 2022 Pase nou pa lakay nou Nou pa nan peyi Nou nou lòt peyi Nou pa lakay nou Ti mwen lèm te la talè ya M pa di janm reta M pa di janm reta chan non ti mwen Franch mwen m pa wèl Ok M espere nou konprann tout sa m eksplike nou yo Men m te vin pale sèlman pou vòl la timoun M vin pale pou vòl la Nou wè nou fè m pale anpil bann bagay ke m pa t vin pale M gen lontan m pa live lontan lontan Alò m te vle pase yon ti tan avèk nou M espere ke n ap wè ankò demen si Dye vle oubyen aprè demen depi Bondye ban m yon ti tan E m pa ret anpil bagay m fè aswè paske m toujou vin avèk travay lakay mwen Paske m toujou di sa mwen m yon jounen travay pou mwen nan Santiago toujou twò piti On jounen nan travay nan Santiago toujou twò piti pou mwen sensèman. Bon m gade m wè ki moun ki te mande m live. E m pa wè kiyès ki te mande m live non. Bon nou konnen m pa twò abitye ansanm avèk e Facebook la. M pa twò konnen Facebook la twò byen. E m pa twò vin ansanm anpil travay jodi a e sa k fè m di a banm fon ti live pou m ka pale moun yo de de vol ke nou ap gen 26 la m kapab fè yon ti marketing pou vol 26 la live la li ap long anpil paske nou konnen madame nou pale anpil m fè jounen m ap pale alò e di m vin repale la ankò alò m swete nou wè wè ankò m panse ke nou n ap wè kanmenm avan semèn nan fini m espere ke bondye ban m yon ti tan ankò m pa ret anpil bagay pou m fè la n ap pale pa bliye ou menm ki gen zanmi w ki anvi al ayiti lage yo fè l ta lakay li di Pran link live la, rantre nan rantre nan 3 ti pwen w pral wè sou tèt live la pou yon bagay ki make copy enlace. Sa se an espanyòl li ye, copy an enlace. Si se an anglè l ap di e copy link yon bagay konsa. E si se an fransè la sa l ap di la, kopye. Ann la se igwal wi m kwè. An fransè ann la se yo di tou? Èn la ann la se si yon konpay konsa wi. Oubyen le link, m pa konnen. Ok epi lage l nan whatsapp yon zanmi w, lage l nan messenger yon zanmi w ke w konnen k te di l pral Ayiti paske m ap tann nou le 26, m ap tann nou le 26 pou nou ale Ayiti ansanm. Bon m panse m ap desann, m panse sèt fwa si, tan yo toujou mande madam ou tou prale nan vòl la? Sèt fwa si m ap desann paske m gen pou m al mennen envestigasyon anba Ayiti sou koze Jovenel Moïse la. Ayy timoun nou konn lè map ranse wi Nou konn lè map ranse Mezanmi moun pa ranse avèk malè moun Manman m toujou di sa Moun pa ranse avèk malè moun Nou pa rantre nan politik men nou konnen fò nou bay ti blag nou Fò n bay ti blag nou Bon yo te fin di moun ki tiye Jovenel yo nou konnen ke se te mèsenè yo E mèsenè yo te retire lavi chè prezidan nou an Chè konpatriyòt nou an Chè e Jovenel nou an, nou konprann. Mezanmi se ton plezi wi male mwen. Enben eh nap wè a la pwochèn. E si gen komantè, e se su m gon mesye ki rele se su Konbyen kòb map peye bo tikè sendomeng nan yon bo tikè ale sendomeng ok banm pale m de tikè sendomeng yo aktyèlman la tikè sendomeng vrèman bon mache pedo port copa noma e ayisyen paka monte copa fòk ou fè skal panama panama mande w viza alò ae sendomeng pa bon mache pou nou se abianca tarif abianca avèk malèt yo. Ke se se small, se se small, se nenpòt tarif li te a, ke l te gen kanbyo, ke l pa t gen kanbyo, tarif Avianca kounye a yo pa gen e yo gen malèt, men yo vrèman wo. 800 konbyen, 900 konbyen, on milyon konbyen. Yo vrèman wo. On moun ki bezwen on bon tikè, dènyèman m t ap gade on bon tikè pou on moun, m t ap gade l mwen a 400 konbyen mil peso. 400 ou bay 480 ou bay konsa. On bon tikè e ale sendomeng on bagay konsa. Alò sa pral depan de dat la tou konsa tou ou ka jwenn youn ki pi ekonomik. Men ale retou sendomeng yo aktyèlman la nan 800, 900 on milyon. 800, 900 on milyon sa pral depan de dat yo. Vrèman vrèman chè. Raple nou kisa Ruth te di nou. Lè peyi a te fèmen an, lè mond lan te fèmen an. Lign avyon yo te fè fayit, le poukwa? Paske yon lign avyon nan yon sèl jou gen plizyè dè santèn de mil dola ke li fè. Nan yon sèl jou. E di yo te fè nenpòt 3 a 4 mwa mond lan te fèmen, yo fè fayit. Alò kòb sa yo te pèdi a kounye a ki bò yap tire l? Kòb yo te pèdi lè peyi a te fèmen an ki bò lap tire l si nou entèlijan? Oubyen eske gran nèg milyonè sa yo pral rete yo pa tire kòb sa yo te pèdi a? Epi yap annik prèt la epi yo bannou ofèt a. Pandan ke moun nan sot pèdi yon pil kòb nan biznis li epi nan menm biznis lan ankò li pa rete epi li lage li lage tike a tè a pou tout moun pou tout bagay ok tout bagay ale jan yo te konn ale a non. Yo t sot pèdi yon pil lajan la aktyèlman li ap tire doub fwa kòb la. Lòt nasyon yo entiende lòt nasyon yo konprann lòt nasyon ki abitye vwayaje yo konprann sof ayisyen.